Lew rive lakay toujou genyen kè kannen. Mèvs asyeu nou retounen ankò nan toujou avèk aksan ki la nape mete aksan sou mo yo sou lèt yo ebyen Sitiyasyon peyi a trè difisil e toujou difisil e nou poko nan faz kote pou nou wè vrèman kijan ke nou pral sòti. Semèn sa a te gen yon pale anpil ke cpt a ka pete a fin awoyo pou yo mete premye minis la atè. Gen anpil non, moun ap voye non ba ou, se entèl. Ou konn sa ki grav la? Se ke y ap voye non ba moun ki te la, ki pa t bay rezilta. Y ap voye non, y ap voye sesi, pale anpil. Wikenn nan pase, premye minis lan la pi rèd ke yon ke makak. Nan enfòmasyon pa nou, n al eseye konprann sa k ap pase. Kòman, kijan, èske PM nan solid anpil, sa k ap pase, eksetera. Ebyen finalman nan fòmasyon pa nou, nou fini pa konnen ke enben yo bay nèg yo presyon, entènasyonal la bay presyon, yo di yo si yo voye PM nan ale, ebyen y ap retire viza yo. Yo di nèg yo y ap mete sanksyon sou yo. Depi yo rale ti dosye nèg yo di men sa w fè, men sa w fè, men sa w fè. Anben, tout bagay frèt. Mezanmi, peyi sa a, e, depi kèlke tan, entènasyonal la, si w nèg li pa gen, otorite Ayiti, depi l pa gen yon viza ameriken, li pa moun, li pa egziste. François Duvalier fè tout vil li pa janm al ozetazini non Jean Claude Duvalier fè tout vil li pa janm al ozetazini alò pou nou pa di François Duvalier tout vil avan François te prezidan li te gen yon bous detid ozetazini ke li te ale men pandan li prezidan de 57 a jiskaske li mouri li pa janm al ozetazini non li pa janm al nan bagay nasyon zini li voye moun. Jean Claude Duvalier puskaskel mouri li retounen li pa konn etazini non humm nou paka konprann paske ou vin konprann gon casu ki fè tèt chaje nèg la minis anndan peyi a nèg la senatè anndan peyi a Nèg la depite anndan peyi a, li pap viv Ayiti, madanm li ak pitit li se aletranje. Lè lap pati, li al a 2 men l wi, paske l gen rad, rad li e lòt bò yo ye, tout afè l se lòt bò. Alò w panse ke nèg sa a pral ba w rezilta? Sa vle di ke tout kote yo ka jennen pou gen de moun ki opti modèl sa ap fè anndan yon peyi, ki gen de responsabilite, de gwo responsabilite anndan yon peyi, epi li gen son ti pwoblèm de viza, paske peyi ke lap dirije a pa peyi l, se nan yon lòt peyi, se nan pou lal viv, kòb lap fè Ayiti a, se yon kòb lap fè Ayiti pou lal viv nan yon lòt peyi, pou nèg la fè peyi l, pou l mete peyi a nan kondisyon pou l viv byen non, byen wi. Non, li prefere ke kòb li fè a son kòb li pran pou l al viv nan yon lòt peyi. Lè n ap pale de destriksyon peyi a fò n konprann sa. Paske ou pa ka gen yon ekip dirijan, nèg la pa fyè dèt ayisyen. Nèg la pa wè l antanke yon ayisyen. Paske e kòman ou vle la jenès jodi a, pou jenès la pa konprann lè l pati, Se yon pwomosyon sosyal ke l fè. Lè l pati, se yon reyisit. Prefere, menm te gen de ti jèn ke m te gen avè yo, te sou rezidans. Konnen y ap fè rezidans, pran tan. Mesye, m konn ap konseye ti jèn yo pou y al aprann. Te gen nèg tou nan pwomosyon, pou y al aprann yon metye. Yo di nan, pa gen kote pou w aprann metye isi. Se Ozetazini, e lè m pati pou m aprann metye. M gen enpresyon se sèl Ayiti 2 plis 2 fon 4. M gen enpresyon tout sa ke n aprann Ayiti yo, yo pa bon. Nou pa aprann anyen. Ou al lekòl, se lè w al anpil. E pa kont, gen de nèg, pa ezanp, le fèt ke l etidye aletranje, li di w nèg Ayisyen a pa konn yon mèd non. Li di w nèg Ayiti a pa konn li se li k konn li. Men pa kont se lè w al gade w ok pa gen pwoblèm ou al gade kisa l pwodui. Oubyen l di w a sa se laba nèg a te etidye bagay. Dabò yo fè l, nèg ki etidye aletranje a, li vin la se li ke y ap bay enpòtans. Tou sa ki sot laba se li k gen enpòtans. Ayisyen an pa manje manba, men l manje peanut butter. Ayisyen an pa manje mayi, men l manje corn flakes. Èske ou konprann? Depi bagay la gen yon non ki sanble avèk Ayiti, oubyen se orijin Ayiti, li pa bon. E tout bagay! Ou ap wè nèg la? Nèg la gwo sipèsta, gwo atis. Lach lè l resi achte yon vye tenis Nike, Nike Air oubyen m pa konnen epi oubyen yon tenis ki vann yon 500, yon 600 dola fò l kite la tout etikèt la tout bagay la pou l fè videyo pou moun wè. Nèg la ap beaucoup plus fier lè l abiye se yon guess ki sou li. ke w son rad lokal si w mete yon chemiz ble ble digo sou ou nèg a di kèlè se tip la li wè w sanble a satan li wè w sanble a baka hein li wè w sanble a djab Men se lè nèg sa a mete yon kostim sou li. Lè sa a, li mete yon kostim italyen. Se bon, se avèk fyète pou l ap pale w de li gen yon kostim italyen, ke, ke il a ete an Itali, a Veniz. Se yon fyète. Men, lè l rive kote li a, li p ap vann kaskad Pichon. Li p ap vann Basen Ble. Men l ap vann Venise hein Nou gen yon problème d'identité Yon peyi pa ka fonksyone a yon pakèt moun ki gen problèm idantite E se yon bon travay ke nèg yo fè wi Pou yo mennen nou la Se yon travay byen prepare, byen elabore Se yon bagay byen fèt pou yo mennen w la Youn nan premye bagay yo fè aprè le départ de Duvalier, yo retire Civis wi. Ti liv sa a ki te konn aprann nèg bon, menm jan Scout te konn fonksyone, yo chanje l wi. Pa gen Janèt ankò, pa gen gid. Jwenn wè scout yo, tou sa se te kote ke la jenès yo te fòme yo, mete yo, se avèk fyète nèg la scout, li fè pwomès, eksetera, nèg la, konprann, li mache o pa, li sanble a militè, ou konprann, li pral fè kan, nèg la ap jwe teyat, l ap fè yon seri de bagay, Bon. M wè scout yo kounye a, yo plis sèvi avè yo, e sèvis de sekirite yo fè. Lè yon nèg ap fè pwogram, yo voye chache scout kòm sekirite, kòm si m ta di yon scout te tankou bsap. Hein? Ebyen yo itilize scout la, bagay konsa. Sa vle di ke tou sa ki te genyen kòm structure ki te pèmèt ke de moun evolye Yo chanje tout pou yo vin domistike w. Lè sa di ke gen yon faz ke rive yo domistike nou nan tout bagay. Pou yon nèg ou minis ou lakay ou ki mele w avèk yon vye blan, yon vye viza. Men lajan se ka blan l mete l. Se ka blan l mete l. Paske se se la wi egzakteman pwoblèm. Madanm pitit nèg la, li ka blan. Li pa ka fè gran choz. Si yo retire viza l, doktè l se lòt bò a. Pou nèg la òganize l pou nou gen bon lopital anndan peyi a pou l pran swen nou wi. Li prefere pran lajan Li pral lopital Kablan an. Tout fyète yon fanm ayisyèn se lè l akouche aletranje. Pou timoun sa a pa ayisyen. Mesye, mwen panse ke pwoblèm peyi a se yon pwoblèm grav epi nèg sa yo lè y ap pale w de nasyonalis, de karaktè, se bagay tèt chaje. Hein? yon peyi gen de bagay kap pase ladan. Ou leve yon maten gen yon bandi ki debake kay yon lòt bandi epi l di w men sa bandi a gen lakay li. Li gen dwòg, li fè plantasyon dwòg, li gen sesi, li gen sela, li gen bò isit, li gen bò laba, li fè trafik dògàn eksetera, li montre w zomò, li montre w tout kalite bagay. Epi nan demen gen 3 elikoptè kap vole anlè a epi kap fè gè a bandi. Youn nan elikoptè yo pa ekri pnh, youn nan elikoptè yo pa ekri lame dayiti. Bon, se 2 enstitisyon sa yo ki gen dwa fè entèvansyon. Se 2 enstitisyon sa yo ki gen dwa gen tout kalite zam. Kiyès ki tap kondwi elikoptè yo? Eske nou gen pilòt? Eske lame a gen pilòt? Eske lapolis la gen pilòt? Eske nou genyen yon inite de lè nan lapolis la oubyen nan lame dayiti? Pesonn pa di anyen non. Pesonn pa di anyen! Pesonn pa mande kote elikoptè sa yo sòti, ki kote elikoptè yo te ye, tout batay sa k fèt la poukisa? Epi bandi yo desann youn nan elikoptè yo wi, se sa k pi grav la. Bandi yo desann youn nan elikoptè yo. Epi w gade w wè laprès, tout kalite moun, tout moun pèdi bagay la. Blan a koupe viza yo.